Nan sousi pou akonpanye yo e ede kenbe fanmi an ki se baz sosyete a byen djanm, Radyo Tele 4 VEH ap prezante w Repons pou Pwoblèm Fanmi yo.
Ami zoditè e zanmi entènot, byenveni nan Repons pou Pwoblèm Fanmi yo. Mwen menm se Pastè Kodo avèk Doktè Mirlande Pierre Charles Pierre Salut Pasteur Kodo Salut Doktè Mirlande et salut tout zanmi oditè et entènot Ah oui nou gen anpil si nou ta vle salye menm staff nou nou gen la direktè nou et tout teknisyen yo ki pèmèt nou ki pèmèt yo mete nou an nòd yo voye nou anlè nou online Ah oui Yeah bon antouka m salye Buddy Wisly Frè Bedri. Frè Max. Frè Max. David. Ricardo. Ricardo. Wè. An tou ka. E fò tout moun konprann ke lè n ap pale la e pa konsa nou monte pale. Gon ekip ki travay, ki prepare pou nou pou nou kapab vin pale la. Ou konprann sa m vle di w? San neglijans.
Paske yon nan bagay ki rive nan televizyon. Avèk tout sousi yo.
Vwala. Yon nan bagay ki rive nan televizyon avèk nan radyo. Se ke le pli souvan, fòs la moun pa wè y. Sa vle di fòs radyo, fòs televizyon pa wè y. E yo travay plis pase moun yo wè yo. Konprann sa m vle di w? Chak moun gen travay yo, men yo travay plis e moun toujou gen tandans inyore yo. Bon, antouka nou felisite ekip televizyon, radyo 4 VH, radyo a tou, pou bon travay y ap fè.
Donk, nou te kòmanse pale lòt jou de neglijans. Kòm. yon edmi de en term de siksè. Mwen rele yon atitid negativ de lechèk. Bon, nou t ap pale de neglijans, sijè a tèlman enteresan nou di fò n kontinye pale de li. Wi, fò n kontinye pale de li. Nou te, ou konnen se nan 7 pwen an, neglijans sa se katriyèm pwen ke n ap pale de li. Nou te pran pwokrastinasyon, absans dotodisiplin, medyokrite, neglijans, sa se katriyèm pwen an, neglijans. Wè, kounye a la, se yon sijè trè difisil, la neglijans. E nou menm, pa egzanp, an Ayiti, le pi souvan nou di yon moun neglijan, men yon fason trè senp. Men neglijans la ale pi lwen pase sa. Paske le pi souvan, nou pa imajine konsekans neglijans sou lòt moun, sou prejidis neglijans yon moun ka koze a moun, a sosyete, a yon peyi. A li menm menm tou. A li menm, donk sa vle di, bon premye moun k ap viktim se li. Men pa bliye, lè w neglijan yo pa ka gade w sèlman. Wi. Premye k ap viktim se li e li ka dènye tou. Bon, pase sa depa gen yon neglijans ou fòp egziste ankò, pa vre? M pa konn si se nan sans sa ou pale. M pale nan sans sa e gen de fwa lè ou pral vin wè konsekans yo konn tèlman tèrib, konn tèlman katastwofik, ou menm ou soufri anpil de sa. Ou kontinye ap soufri de sa. Wi, gen de neglijans. Ok. Mentènan,
Nou di pou yon moun neglijan pou nou di l neglijan fò l te gen yon obligasyon responsablite li bay yon obligasyon e ke li manke a obligasyon an e sa vin koze dè doub. Li manke a angajman li, a prensip li. A prensip li epi li koz. Li pa respekte nòm yo. Li pa respekte nòm.
Nòm yo, prensip yo.
Mentenan li koz lòt moun ap soufri. Wi.
Kounye a, devan lalwa, Gon fason pou yo jere yon moun ki neglijan. Piske si w neglijan, ou te gen yon sèten rès, sela di yon bagay pou fè, ou vyole l, moun viktim, li enplike responsabilite. Sepandan, Kesyon de neglijans lan e sou plan sikolojik, sou plan filozofik e fizik. Men sou plan filozofik, yo vle montre yo pale de alò sa nou rele lè sèptik kwè ke pa gen yon moun ki kòm si lòm nan an prensip li pa responsab sèl. Donk yo wè l nan yon sans de kolektivite ki pou ta pran peye responsablite sa k pase e an menm tan tou yo vin di men pou di neglijan se frekans ke moun nan konsyaman ap fè sa l ap fè konbyen de fwa ke y fè y ou konsidere kòm neglijan eske se neglijans oubyen erè aksidan ou fot konnya la Kòman n ap fè konnen se neglijans? Kòman n ap fè konnen son erè? Kòman n ap fè konnen son fot li ye?
E.
Granmoun yo gwo mo yo konn anplwaye tou wi, e ensousyan. Ensousyan, ya, ya, ensousyan. Mentnan sa k pase? Premyèman. Yo di, èske se yon bagay moun ap fè toutan? Oubyen èske se premye fwa sa rive? Menm si premye fwa, èske li pa ka soti nan neglijans? Ò, si yon bagay fèt pou la premyè fwa, èske ou ta dwe pini moun nan? Paske se premye fwa y fèt. Men fò analize pou konnen premye fwa se vre, eske y soti nan neglijans. Ò si y pa peye, ya ki efò l ap fè men tou gen yon erè w ka fè pou la premyè fwa ou viktim anpil moun. E viktim ou viktim anpil moun nan, y ap al pa ka yo pa ka di bon se pa fot li. Gen de dega, gen de prejidis. Fò gen moun ki pran responsablite a. E si pa egzanp Se pou enstitisyon ap travay. Ou gen dwa fè neglijans nan, enstitisyon an, se li ki pote chay la. Paske ou se yon antite anndan yon enstitisyon. E si enstitisyon an se li ki responsab, oubyen ki te siyen, se li ki, ann sipoze, ann pran egzanp, yon ajans de sekirite, ki voye 2 ajan, al veye Yon kote, yon bilding. Kounye a, de ajan yo kouche, yo dòmi. Vòlè vini, li kase kay la. Bon, la, w ap gade, neglijans a de ajan yo, menm si ajans de sekirite a pral pran sanksyon kont yo, men li pa rete sèl, pwiske sa k ajans sekirite a ou siyen pou siveye byen pa m nan. Donk la menm m vin wè ke lè moun fè neglijans w ap peye sa pwiske ajans sekirite a kanmenm li gen yon desiyon pou li pran. Swa li revoke yo, swa li fè yo peye yon kòb m pa konnen men moun ki te peye w pou voye ajans lan, pou voye ajan yo, liy viktim, se kilès k ap pran responsablite? Se konpayi an k ap pran responsablite. Wi.
Kounye a l ka peye lajan ke petèt li pa t gen disponib pou sa. Wi. E lè w pran sa ki rive kotidyènman, lè w genyen yon veyikil enpi w gen dwa di e w ap mete li nan trafik ou bon chofè. Men si chofè a neglijan epi li koz yon seri de moun viktim de neglijans li. la li menm li ka toujou e sanksyone nan yon sans pas pou 2 jou pou 3 jou paske yo gwo mòd yo di bon yo menm yap twouve lòt machin yap twouve lòt moun men wou ki pwopriyetè la tout e wi.
Ok sa vle di yon moun ki neglijan e pa sèl li k afekte? Non.
E neglijans moun konn mete lòt moun nan pwoblèm. E se sa ki fè e neglijans la, li menm, fò ke yon moun ou lite kontre li. Si se sèl moun nan sòt ki te viktim, ou ta ka di, bon, se pa two grav, piske se yon granmoun. Men se lòt moun yo. E, lè moun nan tou li vin e ap soufri, gen de fwa, e moun ki bò kote l, fini pa konsène. Konprann byen sam diw la wi sèk vi. Wi kanmenm ou paka kitel la donk sa vle di ou oblije antre ladan. Kontwole w yon yon ann pran tounen avèk menm egzanp la yon chofè pandan ke li fin fè neglijans sa men madanm pitit lòt moun yo ki fin viktim nan veyikil la sa se yonn men madanm e pitit gen dwa vini ap sibi endirèkteman manman papa gen dwa ap viktim endirèkteman. M pa konn si w wè kote. Wi, wi, paske, men se egzakteman. Se sa ki fè neglijans la, e paran gen pou devwa pou ede timoun nan pa kite neglijans ankre nan li menm. M pa di gen moun, pa egzanp, m te gen. E manman mwen li se moun ki toujou vle atenn la pèfeksyon, m pa di pou moun nan nivo sa a, men fè timoun nan konnen men filozofi lavi a, gade sa w fè la, tout aksyon gon reyaksyon e tout sa w fè ou genyen yon pri a peye.
Wi, pri a peye paske depi w fè erè, W ap peye kanmenm oubyen lòt moun ap peye? Lòt moun ap peye.
Wè, lòm fè erè nan jaden Edenn, lòm peche. Lòm nan menm si nou sibi, nou sibi konsekans lan. Men se Kris ki vin peye y pou nou. Wè, tandiske lòm nan dezobeyi. Li dezobeyi, peche rantre, tout moun ki soti an Adan, nou tout viktim. Men, pou peye, pou pran responsablite a, Pou peye a, se Kris ki oblije kite tout privilèj selès, onè e glwa, pou li desann, pou li vin sibi sa a nou pa t ka sibi. E nou jwenn sa a, pa egzanp, nan fanmiy tou. Pafwa ou jwenn yon papa fè yon neglijans Yon manman fò neglijans se timoun nan ki peye neglijans. A de jenerasyon an jenerasyon. Wi, wi, peye e sa. Wi, ou twouve yon dirijan tou konn fè yon neglijans. Bon, dirijan li menm, ban m di ou. E pi tout yon sosyete, tout yon nasyon. Depi wap dirije,
menm la bib di y a bokou de sali nan yon miltitid de konseye. Se, paske, le lidè pa dwe fè erè. Wap fè erè. Mwen pa dwe fè erè. Pa dwe fè erè.
Menm jan pwofesè m te di m pa dwe bliye.
Ou pa dwe bliye.
Paske ou pa dwe fè erè paske nenpòt erè ou fè l ap gen konsekans. E pa sou ou sèlman, sou anpil moun. To ou ta. Ok.
Donk sa vle di ke se menm jan si m vle pran yon egzanp. Anpil moun gendwa pa dakò avè m men m pran egzanp sa. Pa egzanp gè ann Ikrèn e avèk desizyon de Poutine pou l atake. Etc men pandan atake a m pa ka konnen si gen rezon si pa gen pa sa map regle la men atake a pandan yap detwi ikrèn blokis vin bay anbago sou lajan l pèp ap soufri ok lemond menm soufri enben vwala mentnan inisyativ a yon sèl moun ka koz anpil moun soufri
si l fè erè tou konnya la pèp rus la ap soufri Le mond. Rès mond nan ap soufri. Le mond. Le mond.
Se sa. Se sa k fè lè w ap dirije. Fò w trè pridan paske nenpòt desizyon ke w pran fò w byen kalkile avan w pran desizyon an paske gen konsekans. E, pa egzanp nan domèn lagè, konsekans lan l ap rete dire anpil tan. Wi. L ap dire anpil tan.
E anpil moun ap soufri. Dèzane. Li touche tout moun. Li touche le mond antye. Paske enflasyon an monte nan le mond antye. Wè sa m vle di w? E gen de fwa konn gen konsekans syo konn rive nan zafè sante. Wè nan afè sante tou konnen bagay ap eksploze eksetera anvan listwa. Mentnan si nou n ap chèche afè neglijans. Piske nou gade nan sikoloji gen tout moun ki te sibi de neglijans manman papa te lage yo pa t pran swen yo. Enben, menm lè yo vin gen siksè nan lavi, men yo toujou gen yon vid, yon mank. E se sa ki fè gon seri de peyi ki pran lwa wi pou sa, pou neglijans fas o zanfan. Enben ok.
Sa vle di tout sa timoun nan te sibi lè yo neglije y lè y piti, oubyen enjistis y sibi, abandon neglijans, abi, tout apray swiv li pandan li granmoun. Ke sou le plan fizik, sou le plan sikolojik, sou le plan emosyonèl, edikatif, tout sa ke w ta va site, tout, tout, tout. Ok, kounya la, neglijans vle di ou pa fè bagay ak swen. Neglijans vle di ou pa pote atansyon. Si n ta vle itilize mo sa, vaykevay, ou fè vaykevay. Vaykevay.
JPP fenk soti sou Neglijan vle di ke ou pa dèyè kalite, ou pa dèyè, ou san vle di w, fè yon bagay ki diferan. Sa vle di ke ou satisfè jan w ye a. E ou pa prete atansyon. Donk ou wè li marye avèk. Jan soti soti.
Wi, epi k ap avèk ou wè medyokrite. Yo marye, medyokrite ak neglijans la. Yo marye. Yo marye ansanm. Wi, e w ap vin wè e senkyèm etap la ki se parès la wap wè sa yo fon kòd twa sè yo ye twa medyokrite non map di twa frè mwen menm map di
non pase e la la neglijans la medyokrite la parès ou ka di le koni sa pa vle di pase twa sè a kòmsi mwen ka di w nap akize medam yo non non mètrenan e sè ke e kesyon de neglijans la wè nou pran tan nou pou ale depi ou fè neglijans non sèlman wap peye sa lòt moun ap peye ap soufri
wè lòt moun ap soufri men nan gen moun tou ki di ke la neglijans Nè ni libere ni entansyonèl. Sa vle di kòm si se pa chwazi ou chwazi pou neglijan, se pa entansyon ou pou neglijan. Si la neglijans nè ni delibere ni entansyonèl, se grav. Mwen di se grav. Pou ki sa? Mwen di li pi grav toujou. Paske si m fè yon bagay entansyonèlman, delibereman, m konnen m ka korije li.
Paske w konsyan de sa w fè a. M konsyan de sa.
Men si li pa ni delibere ni kòmsi entansyonèl, se yon pi gwo pwoblèm li ye. La menm la neglijans vin yon bagay ki anrasine dan lenkonsyan. Wi. Se kòman m ta di sa, ou vin sanse Tankou yon ensanse. Ou pa konn sa kap pase. Yon ensanse ou pa la pou amelyore ni pou wè lòt moun ni pou wè tèt ou. Donk li trè grav pou mwen.
Paske pa gon priz de konsyans. Pa gon priz de konsyans.
Tout sa ki ka korije se lè ou pran konsyans ke ou gen yon pwoblèm. Wi, wi. Men si ou di ke ou. Se sa ki fè yo di ou tout pwoblèm ke ou rekonèt li deja mwatye rezolu. Ok. Se sa. Donk sa vle di ke Ann imajine nan yon relasyon familyal, mesye a, pa egzanp, kòm m sot pale de twa bagay yo ki feminen, ann pran mesye a kounye a, ok. Kounye la, mesye a gen yon pwoblèm. L ap fè fanmi nan soufri. Men li pa gen yon priz de konsyans ke konpòtman li pa bon. Mentenan, ou vin pa gen espwa pou fanmi nan. Si m gen yon konpòteman Mwen pran konsyans ke konpòtman m pa bon, men m ap goumen pou m wè si m a chanje. Gen sali. Ou wè? Men si m gen yon konpòtman ki fè tò a m respon fanmiy yo, e m pa pran konsyans ke m gen yon pwoblèm, Ebyen bagay sa pap janm rezoud. Ah wi.
Donk se sak fè lè neglijans lan moun pa eseye pran konsyans ke w neglijan.
Ah donk yon pwofesyonèl Pastè Kodo ki gen dwa e lap fonksyone epi li pa ka evalye tèt li pou li wè èske l ap ofri yon sèvis de kalite, yon minimòm, èske l ap fonksyone nan standard, sa a, mwen m dakò avè w la. Bon, lè sa a, ou vin genyen, ou wè lòt, lòt bagay yo vini, medyokrite a vin antre, e. Parès. Tout antre. Paske youn nan bagay pou, ki pou sove fanmi, e sove sosyete a. Se lè ke pwen sa yo n ap debat, n ap reflechi sou yo a, moun ka pran yo a kè. Donk, neglijans, nou reyalize ke gen anpil moun nou gen atoufè nan sosyete a kounye a, anpil devyan nou gen nan sosyete a, anpil vyolans ki nan sosyete a, yo gen orijin a yo Nan fanmi kote yo grandi, kote yo te sibi enjistis, sibi neglijans, abandon, yo inyore yo, abi, e kounye a, yo menm y ap konpòte konsa. Imajine ke ou gen yon moun Ki pilòt? Nèg neglijan. Eske la pral eseye tcheke tout sa pou l tcheke avan avyon an vole? Oubyen se lè y rive l ap konnen, a, te manke gaz, a, m pa t chanje lwil, a, m pa t tèl bagay? Sa se yon gwo pwoblèm. E sa k fè depi timoun nan piti pou w fè l pran yon sans de responsablite, pou l fè tout bagay ak swen. Si l fè l i pa bon, ou fè l refè l ankò. Ou fè l tcheke. Ou wè? Paske si w pa fè sa, l ap grandi konsa. M t ap suiv yon dokimantè sou yon sè Kennedy, Kaitlyn, yon de se jan, ki te vin mouri suit a yon krash yon avyon. E ke malgre pilòt la li tcheke men tan an Li wè tan an pa t favorab e li te di sa. Men li ensiste kanmenm. Epi, l ale, efektivman, yo tout peri. Ok. E.
Gen yon bagay ki rive, sèke menm si avyon an ou tcheke, fò ou kontwole tanperati a, tan, meteyo. Wi.
Men tou, gen de fwa, Nou tèlman antète, menm lè nou wè danje a nou rantre kanmenm. E se la vin wè neglijans, gen lòt tèm ki mache avè li, pridans. Yon moun ki pridan son moun ki fè afèl avèk swen, son moun kòm si ki gen anpil prekosyon ki pran. Ou wè? Se pa paske, m pa pale de moun ki ezite nan tout bagay, ki pè pran risk. Nou pa pale de moun ki pè pran risk. Lavi, il fo pran de risk kalkile. Donk lè w pran risk kalkile, bagay yo ka pa mache men ou son kalkil ke w fè. Se pa kòm si rete ou rete konsa a ou di w ap pran tèl desizyon. Ou konprann? E se sa ki, m panse yo t ap pale de sa, e dokimantè la monte se paske li te kantan gen yon frè l ki mouri E Joe Kennedy li menm se pandan lap nan lagè malgre yo li okouran gon pwoblèm e nan e wi avyon ou byen elikoptè a bonbadye se ke lap esplike nan elikoptè ki te genyen malgre tou li di lap prale paske yo wè e tenasite li e yo gade enpridans li efektivman genyen yon Yon pwoblèm elektrik ki vin koz sa a, li te brile tou, ansanm ak tout avyon an. E pi, m pa kwè sa pran pil tan, sè a ankò, pa rapò avyon yo. Fè dokimantè sa a, m panse, yo t ap pale, èske se yon afè de malediksyon, e pi pe de tan apre, ou vin gen prezidan Kennedy ki vin m wè se se yon malediksyon pou fanmi nan sa ki pase men yo fè m panse moun kap swiv li e mwen menm m tap swiv sa mwen plis wè eske yo vle fè konprann se yon afè de pridans. pa rapò a kòmsi jan evènman yo pase e ke menm prezidan Kennedy, regrete memwa, eske yo di li te okouran e li te anpeche gad de kò li tou epi yo pran tout fè sa yo kòmsi pou y ap montre w evènman ki rive fanmi nan kòmsi eske son sòt de enpridans yo vle fè resòti la a E an menm tan pou moun aprann de sa. Wè, vwala, paske yon, trè byen, yon nan tèm ki, alò, ki mache tou avèk neglijans lan, kòm nou te di, se pridans ou enpridans. E kèk fwa tou lè w twò pridan, ou viktim. Paske, ou ka pa grandi nan sistèm kote ou konn abitye pran inisyativ, tout sa way pran ou pè pran yo, ou pè aji.
Vwala, lapè.
Lapè ka fè w twò pridan epi ou pa aji. Ou konn wè ke ou kite yon bagay, yon responsablite nan men yon moun, gen bagay ou te bliye, Moun nan wè sak ta dwe fèt li pa fèl paske li pè. Sa se mank dentèlijans, mank de konfyans an swa. E si w manke fè tèt w konfyans, wap pè angaje w pou pwon seri de desizyon menm lè se ou sèl ki la. Konprann?
E se pou sak fè e si w nan yon pozisyon pa gen lòt moun la epi ou anfas yon sitiyasyon fò w konn kisa w ap fè si w pa ka jwenn pèsòn pou w rele donk sa vle di ke kesyon de neglijans lan li mache avèk pridans ou enpridans eske se erè eske lè yon moun fè yon bagay eske se yon erè l fè eske se eksprè l fè eske se yon moun se konsa l ye menm Oubyen se premye fwa sa rive, men ke se premye fwa li rive, li koze tò kanmenm, la menm ou vin antre nan lòt, e lòt tèm ou te ka sèvi, kilpabilite e responsabilite.
Gen de fwa, sa pase, ou ka eseye konprann reyaksyon e konpòteman moun nan fas a evènman an ke neglijans li koz ki rive e paske gen de fwa e gon sitiyasyon ki vin pwodwi e pi moun nan li I don't care e pi pou li se nè ryen e la ankò li trè fò pou moun kapab toujou mete e e an pran kont de li menm. Moun, pa egzanp, prenons le cas, ka a fin genyen yon sitiyasyon swa ou te ba yon moun fè yon, yon kay, oubyen si m ta vle pran nan domèn mwen an, nan sante, epi kounye a, lè fè a pwodui, epi pou moun nan, li ka twouve, bon, se nòmal sa w gen la, m pa wè moun nan rantre nan yon priz de konsyans. pou l eseye konprann sa k pase a epi l pa repete paske se sa gen defwa ki konn e trè enpòtan pou yon moun kapab e analize nan jan de ki reyaksyon ki konpòteman moun nan genyen aprè e fin pwodui. Wi, sa vle di ke eske moun nan li pran konsyans ke li fè erè, ki sa l aprann nan sa. Wi, e se sa ki fè lè w wè, lè w e nan premye Paj la pale de neglijans e la vertu de prudence. M souliye fraz sa anpil lè li di une personne à la fois prudente et dûment prudente est à la fois sensible aux opportunités de gain et à la réduction du risque de blessure pour les autres et pour lui-même. Wi, paske fò fò w bat pou fè tout sa w kapab pou redui risk pou blese lòt moun, pou fwase lòt moun, pou lòt moun pa viktim ni ou menm tou. E pa konsekan, yon moun ki neglijan, li bezwen fè prèv de pridans. Kòman pou l gen yon atansyon soutni a sa l ap fè, pou l fè avèk swen? Paske sa ki rive, lè w ap etidye atansyon, gen diferan tip datansyon. Gen atansyon selektiv, gen atansyon volontè, atansyon envolontè, e gen sa yo rele atansyon andojèn e egzojèn. Alò, atansyon andojèn, se lè ke se ou menm menm ki deside pou w prete atansyon a sa w ap di, sa w ap anseye ak sa w ap fè. Ou prete atansyon a li, ou fokis Ou konsantre sou sa w ap fè a. E nòmalman atansyon egzojèn se kòmsi radyo te gendwa la, ou pa ta rann kont epi gen yon bri k fè ou kouri pote atansyon a bay la. Sa se yon bagay pase. Se kòmsi se yon bagay ki rive soudènman. Men andojèn nan se ou menm menm ki konsantre w. Sou sa yo ba w fè. Ou rangaje w tankou moun sou pran angajman. Ou angajman. Sa vle di ou prezan. Ou fadone w. Ok, ou prezan. Fè tout ou menm. Mentnan, atansyon volontè ou envolontè. Wè, atansyon envolontè, se yon bagay kòm se ka di ou pa bezwen fè efò pou prete atansyon a liy nòmal ou pote. Volontè a, se li ki mande pou gen yon enterè nan bagay la. Enterè. Pou ke ou gen yon volontè ladan, Ou motive ladan, ou pratike l. Sa a fè pati de volonte, sètadi atansyon volontè a. Paske gen bagay ou pa fè efò pou w fè atansyon a li, ki nòmal. Se kòmsi m ta ka di w gen elèv k ale lekòl, gen yon seri de matyè yo renmen yo, yo antre ladan, men gen matyè yo di yo pa bon ladan ki mande w atansyon volontè. Sa vle di atansyon volontè vle di fòk yo gen enterè, kreye enterè a fò w motive, efò ke ou pratike, sa vle di matyè ke w pa renmen an, donk ou oblije ap fè egzèsis la nan tout yon tan, donk sa vle di ke fò w konsantre w volontèman ou deside, enben se menm jan pou konbat neglijans lan fò gen atansyon ki volontè, sè ke ou chwazi pou pote atansyon a sa, pou w fokis sou li. Paske si al atansyon, si l atansyon è sèl è è divize, ou pap ka konsantre sou de bagay a la fwa. Non, sèvo a pap kapab.
Ok, ou pa kapab.
Donk sa vle di ke, ou gen dwa son mank datansyon, menm jan w te di pwofesè a te di w. Wi, wi.
Fò Ou pa gen dwa bliye. Ou pa gen dwa bliye.
Paske rezon. Ou toujou sou sa.
Si ou ap fè yon malad an fas, yon fas yon malad ou medsen, se pou a malad la, se pou sa donnen ou. Ouye, paske.
Se pou prete atansyon. Ouye, paske nenpòt erè ou ko fè. Se la vi. La vi moun ou met an danje. La vi. Zanm li tou a se nan domèn medikal. Men pa egzanp, M konn tande yo di moun fin fè operasyon yo bliye kle anndan moun, yo bliye gaz maron si se vre. Men sa, se pi gwo neglijans. M jwenn moun ki di ke yo te fè operasyon epi se apre konbyen tan yo gen yon doulè bagay lè a yi fann yo te bliye bagay anndan. Sa m pa konnen, m pa konnen si yi vre. Men de tout fason, pa gen neglijans pase sa. Ou konprann sa m vle di w? Pa ta gen neglijans, yon moun ale gen yon operasyon l fè, yon fi, yon kote li te fè l, Tout kwisay boule nèt paske bagay ki tap fè operasyon pou li a sanble gon bay dife ladan, boule pa a vle di yo pran yo lage sou li kareman. Donk mentnan nou pran sa nan domèn medikal kote ke gen neglijans, kote ke men neglijans nan ki sa ki ka redwi neglijans la ka moun se ranfòsman de la lwa, se laplikasyon de prensip etabli. Si moun nan konnen i fè tèl bagay, l ap bay viktim tèl bagay, l ap pridan. E m vle di.
L ap pridan.
Lalwa m ta vle mete, èske m, èske l an premye, èske l an dezyèm parapò a la byenveyans? E paske konnen gen lalwa a, moun nan ap evite sèt, paske l konnen gen yon sanksyon ki pou li. Men fè l ak tout kè a, sa li menm i de taille. Sa soti nan karaktè nou, nan pèsonalite nou, nan jan d'edikasyon nou resevwa. Sa vle di w? Donk sa vle di ke wi, fè l de bon kè, avèk byenveyans, pòte atansyon, sa se bèl bagay. Men, si moun pa konnen, lè l fè neglijans nan men sa k ap tann li, li p ap tcheke Yon bagay 2 fwa. Lè l konnen sa k ap tann li, li tcheke yon premye fwa, li retcheke ankò paske li pa vle fè erè. Paske.
Paske, tann mwen, tann mwen madam, eskize m wi donk. Wi. Paske i gen yon diferans
antre lamoral e lalwa. Mh. Lè kesyon de pote responsablite, lalwa vin avan. la moral. Piske lè w fè yon bagay, ou konprann sa m vle di w? Donk, paske an reyalite, lalwa l ap pini w paske w fè sa. La moral di mwen pa fwèt anyen, mezanmi, an nou gen pitye pou li. An nou gen pitye pou li, men li ka kontinye fè dega. Se sa ki fè, m ka, bon wi, yo toujou mete lalwa odesu nan yon sans e ke li la pou tout moun. Men, pastè Kodo, gon, M ta ka di gen lè sa bese. Si w gen nòm, pa egzanp, yo di m pou m respekte 1, 2, 3, 4 pou m kapab reyalize e yon kòmsi pa rapò a sa m gen pou m fè. Epi yo di m men nòm yo, se 1, 2, 3, 4. Oubyen men lè sa bese 2. Epi ki pou ban m rezilta. Epi pandan m fè lè sa bese a m fè l vre wi. Mwen respekte Tout nòm m respekte e standard la wi. Men gon dènye bagay se sèl moun nan ki ka konnen l. Wi wi wi. Gon dènye m gen dwa parèt la epi ou wè konstriksyon mezon an fèt epi moun nan di bon m itilize tèl sab ki pou ta itilize e kantite siman ki pou ta va itilize a e kantite dlo kòmsi montre w met tout e mezi yo met tout estanda. Men kout dènye bagay se sèl moun sa k ka di w li wi. Bon, nòmalman ba yo gon kesyon de entegrite e angajman. Onètete, angajman. Onètete, donk anndan entegrite gen angajman e gen onètete, wè. Donk sa vle di ke nòmalman se chak moun gen transparans, gon bann lòt bagay ki jwe ladan. Mentenan, Sa ki enpòtan lè nap pale de neglijans se menm jan tou, yon moun gen dwa ap konstwi yon kay pou ou, gen yon kote pou li te mete fè a demi pran twa li tyanm li mete, kounye a tè a souke yon egzanp m pran, e tè a souke blo blo poto tonbe, ou gaspiye enèji ou gaspiye lajan e mete vi a moun an danje. E m vle ale pli lwen, ou ka wè mes e li respekte kantite sa pite mete a. Men gon lòt truk ke l fè se li sèl ki ka di. Wè men truk la sak fè moun nan fè l se paske ou pa genyen lòt enstans de sipèvizyon. Paske tout òganizasyon, tout enstitisyon bezwen gen yon sistèm de sipèvizyon. Trè byen.
Men malgre tou. Wi moun nan, wi paske yon pwofesyonèl konn sa l pou l fè. Men tou lè w gen lòt moun. Pa egzanp, M konnen. Li diminye. Wi.
M konnen Ozetazini. Pa egzanp, ou gen dwa vle ajoute yon chanm kay. Ok. Ou al nan mèri oubyen kote ou ale a yo ba w otorizasyon. Men yo voye enspektè ki di w, wè poto sa, men konbyen fèk pou ladan. Ou t di wi. Ok. Ou ale. Kounye a, yo te di w mete 4 fò mete 3. Ok. Ou kouvri l, ou koule beton w. Men erezman, lè enspektè a tounen, gen yon ti bagay l ap al kole ladan, tyòp, l ap wè konbyen fè. L ap di w kraze l. Donk, se sa k fè lepli souvan neglijans lan gen anpil defisi ladan. Prefere ke w pran tan w, ou fè yon bagay byen, ou fè l selon lè nòm, olye ke w ap pran chans. Alò, pran chans lan, ou ka fè l volontèman. Men an menm tan tou gen moun se konsa li ye tchip. Tchip la li renmen bagay ki pa depanse kòb. Sa m vle di li fè nenpòt kòman. Donk la ankò retounen nan fason nou grandi. Si w grandi nan yon sistèm kote ki pa gen standa, yon sistèm tou ki pa gen limit. E menm li vin kiltirèl menm dèfwa. Ou la nan. Si w ap, tande, si w leve ou grandi, tout moun fè sa w vle. Ou pa grandi nan yon sistèm ki te. Pa gen moun ki ka poze w kesyon. Wi, pa gen. Pa gen moun ou di w ap bay redevans. Gen defwa moun nan di m pa gen moun m ap pale di anyen. Pa gen moun ki ka poze m kenn kesyon ni pou m bay kenn rapò kont randi. Paske moun nan soti nan yon sistèm ki pa t gen kontwòl. Yon sistèm ki pa t gen sipèvizyon. Ou sa m vle di w? Li pa soti nan sistèm de regleman de, bon regleman de kont nan sans pozitif, pou rann kont de sa w fè. Pou rann kont, bay rapò.
Bay rapò. Li pa grandi nan sa. E apati di moman ki vin ap travay, ou mande rapò, li fache. Pase sèlman. Pase li fè konfyans, ou pa fè l. Ou pa fè m konfyans, ou pa fè m konfyans. E si moun nan te konprann byen, Lè w bay rapò a, lè moun nan mande w rapò a, se li konfyans la. Enben se, vwala.
Men kòmsi m ap pale w de lè moun nan grandi mal nan yon sistèm. Donk kesyon de neglijans, li afekte tout bagay. E nan kèlkeswa sa w bay moun nan fè. Tout. E ke si moun sa a vin lidè menm ap dirije peyi, li pa aklè de anyen. Pase sèl chèf. Bon sèl chèf kòmsi gen moun nan kap chèche sa, se dominasyon lap chèche e moun kap chèche dominasyon san li pa regle anyen an, se yon moun ki soti nan yon sistèm kote li te sibi anpil enjistis, kounye a lap chache, chache pouvwa sou moun pou li do, vanjans, revanch lap fè sou rès moun pase tout sa li te sibi lap fè moun sibi. Paske lè w soti nan yon sistèm pa egzanp. ou sousye, ou respekte moun, ou fè tout bagay ak swen, enben lè w vin ap dirije w ap vle fè l konsa. Ok? Si w soti nan sistèm tou, ou te sibi neglijans, ou te sibi enjistis, ou te sibi abandon, lè w vin ap dirije, se konsa w apral trete moun, sa w te viktim nan. E tou, konsa tou w apral jwenn yon gwoup moun ki menm jan, ki regwoupe yo, yo pran kontwòl la yon zòn, yo pran kontwòl enstitisyon, yo, yo di yo pap tounen anba sa yo te ye deja, se yo k pran wo tèt a moun, paske yo te viktim, eksetera, eksetera. Sof si moun sa a, li benefisye de yon gras spesyal, gen de fwa, e, konn genyen kèk moun, de pa yo menm, ki di, Mh, si m te sibi sa, Map bat pou m pa fè lòt moun sibi. Bon, se trè difisil. E, bon antouka, nan pale de neglijans, gen plizyè aspè nap touche ladan ki gen konsekans. Depi gen neglijans, fòk gen kilpabilite, fòk gen responsablite. Sa vle di ki moun ki responsab. E ap gen soufrans. Ap gen soufrans.
Donk se sak fè, lè yon moun responsab fòk fè anpil atansyon pou fè tout sa wap fè avèk swen, Ka gen erè ki fèt. Se sa k fè, leplisouvan tou, gen sipèvizyon ki. Paske moun, ou ka ban moun fè yon bagay, li fè yon erè. Gen òganizasyon ladan, se sipèvizè a y ap kondane wi. Paske li pa t sipèvize. E moun nan ki vrèman. Pastè Kodo atenn yon nivo, li menm l ap pale de erè la wi, pou non sèlman pou li pa tounen fè menm erè la, e fè yon sòt de prevansyon pa rapò a lòt k ap vini. Sitou lè moun nan di li se yon lidè e li di li se yon fòmatè. E erè w yo pa ta dwe kache. Non, la, non, se sa k fè mwen san, m ap pran egzanp ankò. Tankou Etazini, Si gen yon erè ki fèt kèlke pa, rezon k fè ap mennen ankèt sou li, se pou menm bagay la pa tounen ankò. Ou konprann sa m vle di w?
Paske pou li pa repete, fò yo konn sa li ye. Fò yo konnen kote pwoblèm sa a soti. Ou konprann sa m vle di w? Paske gen yon lè, genyen yon kòlèg ki t ap esplike m Li tonbe nan yon twou, epi lè li tonbe, epi li ri, se te nan yon lye piblik, epi moun yo ri, epi yo di pou jounen an, sa fè m kwè swa uityèm oubyen dizyèm moun, m pa sonje, ki tonbe nan menm twou a. Epi moun yo se ri y ap ri. Alò ke, si depi lè premye moun nan te tonbe a, Swa moun nan èske li te an mezi pou li te kapab fè e mete yon sòt de limit, yon prevansyon kòm si yon siy, yon avètisman pou kapab fè lòt moun tonbe. Ou ta ka wè kòman li menm li pa tap kantan rive sou sa, lòt moun pa tap viktim. Yo menm ki nan lye a. yo ri, epi yo di, yo kontabilize, sa fè swa uityèm ou byen dizyèm moun ki tonbe la dan pou jounen an. E byen vwala.
E gen moun yo ki choke. E byen vwala.
Non yon twou. Donk sa vle di ke, gen, gen, gen, twou sa a, Gon moun ki te responsab, swa m pa konnen de fouye twou a oubyen pou te bouche i, oubyen pou mete yon bagay pou anpeche lòt moun viktim. I gon neglijans kèlke pa. Wi. Bon neglijans sa a fòk gon moun ki ta peye pou li. Moun ki fin viktim nan nan twou a, e pa li pou ta al depanse kòb oubyen al kouche lopital, ki moun ki responsab? Donk se sa k fè la a, nan kesyon de neglijans ankò, gen kesyon de volontarya e de kontwòl. Kèlè le nivo de kontwòl ke moun nan genyen pou ta va anpeche l pa fè sa l fè a? E an menm tan tou, yo di se nòt kapasite a aji envolontèman, avèk ou san liberasyon konsyant. kapasite pou n aji volontèman avèk ou san liberasyon konsyans. Sa vle di ke nan yon sans, moun aji, se volontèman l aji, men èske li fè sa avèk konsyans, avèk liberasyon de konsyans oubyen kòm si yo ta di w, wi volontèman m ap aji, Men, konsyaman, se pa dòmi m ap dòmi, men, alò, sa m vle eseye vin avè l la, se ke y ap pale, ki nivo de kontwòl, ki nivo de kontwòl ke w gen? M kontan konprann. Paske gen erè w ka fè, kòm si ou pa t ka kontwòle sitiyasyon sa a. M kontan wè kote w ye, tèlman, m ap pran egzanp, si se pa sa, w ap di m, E sèvo ou menm, ou wè chak laj ou genyen sa pou w fè. Lè w pran tout etap, timoun nan sizan l ale lekòl, li rive nivo primè, fè tout nivo. Si w vin kounye a ou adilt.
Le kòtèks ki kontwole lotonomi. A 6 ans, sa fè timoun kòmanse ka fè etidye yo menm, a 6 ans etc. Donk gon bagay ki devlope pou sa. Se sa, chak stad ou ye nan lavi, ou genyen responsablite pa w. Donk, lè w tande moun yo konn di konsa, e timoun pa rantre nan jandam, m pa konn si se nan sans sa w ye, sa vle di gon seri de responsablite lè w timoun ou pa ka pran. Lè w granmoun. Si ke ou gen matirite pou pran tèl responsablite, ou angaje w ou pran l, fò w pran l. Se, m panse se nan sans sa ke ou ye. Jis ou menm, ou ka gen yon kontwòl de ou menm. E pa ke kòmsi erè pa ka rive, men la a w ap ka konsyan E wap gen tout volonte paske la, m pran desizyon m al aprann tèl domèn, m al aprann tèl metye pou m egzèse avèk tout konsyans mwen, tout volonte m. Kounye a la, si gen yon seri de pwoblèm k ap rive pa rapò a swa mal e m pa konnen neglijans oubyen eske se pa t aprann byen oubyen m pa konnen, ou menm, lè sa se yon granmoun ou te ye, paske yo di w timoun pa rantre nan jandam. Egzatman, paske, ya, paske nòmalman gen responsablite ke w pran e se paske ou ka chwa, se yon chwa li ye e ke Humm y gen kesyon eta de konsyans sa vle di ou konnen sa wap fè donk sa vle di men tout sa ou fè ki fè moun soufri gon moun ki pou pote responsablite a e moun ki fè sa ki mal la li dwe peye la bib di lòm ki pèse sèl ki mourra.
Ok, mentenan n ap vin konprann ke neglijans lan li mache tou avèk lòt lòt korolè ke m toujou mete nan neglijans lan, mete pridans, mete responsabilite, kilpabilite eksetera, youn se dilijans. Lè w fè bagay avèk dilijans. Labib di moun ki fè bagay ke vay ke vay se menm jan ak moun k ap kraze, k ap detwi. Labib mande pou ke nou fè bagay ak swen, pou ke nou prete atansyon a sa nap fè. Pase ke, anpil chwa ke nou fè nan lavi, se pa sèlman nou k viktim, men lòt moun viktim tou. Soufri.
Se menm jan, kòm se ka di, yon madanm ak yon mari yo deside, san konprann, yo divòse. Men, Gen bagay ki te ka fèt pou anpeche sa fèt. Non sèlman timoun yo, si nou gen timoun, ap al soufri de absans prezans, sètadi yo absans ap prezans. Wi, paske kan se monoparantal, ko vle ko pa vle gen pwoblèm. Gon vid. Gon vid. Ok, gon gwo vid.
Pa konsekan, timoun nan li viktim. Men pa sèl timoun nan ki viktim. Se 2 moun yo k viktim. 2 moun yo viktim epa e lè w ale pli lwen sosyete a o final ap revini. Paske li vin dezekilibre. Paske sosyete a chita sou fanmi ki stab. Wi.
Kote ke gen bon relasyon, gen edikasyon k ap fèt pou timoun, kote ke gen amoni, gen Koezyon nan fanmi nan, yon sòt de omeyostazi, sa vle di yon ekilib, yon bagay ki kontwole sa. Ou konprann sa m vle di ou? Trè byen, mwen menm mo sa ke m itilize. E vwala. Donk sa vle di ke apati di moman ke moun yo, yo antann yo, yo ka, nan omeyostazi, se kòm si yo ka kontwole tanperati a. Yo ka monte tanperati a lè yo vle, yo ka desann li. Ou konprann sa m vle di ou? Yo stabilize. Men nan, Nenpòt neglijans ke moun fè, li gen konsekans. Li gen konsekans. E se sa k fè lè w ap etidye neglijans, se lè w antre tou nan teyori de etik e de moral. Ou wè? Donk, y a, gen de aksyon ke w fè, yo konsidere kòm imoral, gen ki moral, ou sa m vle di w? Donk, Lè pa egzanp ou gen responsablite ou pou fwa ou pa pweny, i vin mank desik, i mank de moral. E se sa ki fè, pou apiye sa w di a, etik la li kòmanse nan fanmi. Wi, kòmanse nan fanmi. Wè sa m vle di w? Letik se kòm se relasyon di byen, di mal, ki e byen, ki sa ki byen, ki sa ki mal. Men se depi nan fanmi pou konprann, vwala le byen, vwala, vwasi le mal. E menm Bondye nan tout Bib la ap di, vwasi le byen, vwasi le mal, li di chwazise le byen. Èske sa vle di w? Donk sa vle di ke a chak mal ke w fè, li gen konsekans. Adan e Èv fè mal, nou peye l. E non sèlman nou peye l, nou peye l an pati. Men moun ki vrèman peye l la se Jezikri. Paske li krisifye sou yon kwa. E se menm jan tou de paran ki fè de gran sakrifis pou timoun yo, e kèk fwa timoun yo konn engra, yo engra, Kòm si yo pa konnen ke manman ak papa fè de gran sakrifis pou pèmèt timoun lan ka sa l ye jodi a. Konprann sa m vle di w? Se sakrifis manman ak papa ki fè sa yo ye jodi a. Si manman ak papa te abandone, te lage yo, yo t ap sa yo t ap ye a. E gen de fwa w ale pli lwen nan gran gran paran. M t ap swiv yon jèn ki te nan fineray yon gran paran ni, m kwè swa gran gran pè li, epi map swiv jèn nan, epi wi ki atenn yon nivo, men e ke M pa m pa wè fon e enteryè li, m pa ka m pa ka pote yon jijman, men pou sa m ta wè a m pat fin twò renmen konpòtman an e pa paske non pli li tap kriye, men kòmsi li montre li nètman ensansib e m di si pitit la ta byen konnen sa yo lap jwi kounye a, kòman granpè sa sakrifye vi l pou. manman ni e pa rapò a kounye a manman ki fè l ap jere tout ezans sa li pa te ka vrèman ensansib èske se manman k pa fon travay paske li nan nenpòt 21 an 22 zan e demwazèl la èske se manman paran k pa fon travay paske Eske se sèl paran li gade paske gen de fwa ou menm manman, papa fò esplike timoun nan kote ke ou soti e gran paran yo sakrifis ke yo te fè pou ou menm kòm e twazyèm, katriyèm jenerasyon kap vini si w ka nan nivo sa fò ale pli lwen pou al wè kòman gran paran yo te fè yon seri de sakrifis, gen de fwa ti moun yo yo trè ensansib a gran paran yo. Yo trè ensansib, trè ensansib. Men nan, e, kòm lè ap mache sou nou, gen lòt bagay m te panse ke nan kesyon de neglijans lan, e, yon nan fason Pou ta va konbat sa, li mande yon espri prezan lè w ap fè yon bagay. Li mande yon atansyon, yon fokis, yon konsantrasyon e an menm tan tou yon dezi de fè byen sa w ap fè a. La byenveyans. Wi, la byenveyans.
E answit, la neglijans, ebyen, kontrè a menm ou ka di dilijans. Ou fè bagay avèk dilijans, ou fè bagay avèk adrès, ou fè bagay avèk vijilans. Se sa, gen moun yo toujou ap repete mo sa, dilijans. Fè dilijans non ti fi, fè dilijans ti gason. Mete dilijans nan kò ou. Lè pou aji, aji. E An menm tan tou, fò w konnen ke tout sa w ap fè, an kèlke sòt, gen yon sosyete ap evalye, gen lòt bagay k ap evalye. E nan yon satisfaksyon pou ou menm. E sesi pral devlope yon espri de sèvis. Li pral devlope lakay ou yon sans du devoir menm kote ke Ou genyen dwa ke ou konnen fò ou twouve sa, fò ou twouve sa. Men apre devlope sans de sèvis pou m byen sèvi lèzòt, altwiyis, kòmsi nan sans si m fè sa byen, wi m ap twouve satisfaksyon, wi m ap twouve kòb la, men e lòt moun nan ke m fè l pou li a? Wè, donk sa vle di ke m panse ke pou sosyete nou an, ta va reset, re-inisyalize, il faut que nou ta chita kòm Ayisyen, kòm pè de famiy, mè de famiy, pou kòm anfan, pou ke nou met anpil anfaz sou sans de responsabilite. Responsabilite, nan menm responsabilite a map wè respè pou lese mèt fè w. Granmoun yo te konn di fò kite mèt fò w. Pou aprann de ene ou, de moun nan ki gen eksperyans la. Wi ou lir nan liv, wi ou gen entènèt, wi ou gen konpetans, wi ou kalifye, men fò mèt fè ou. Vwala, se sa, fò ap nen aprann nan men lòt. Olye gen de fwa moun nan, li ap rantre nan medyokrite ak neglijans. Gon vèb wi, sanlize, kòmsi moun nan ap rantre pi fon, ap plonje. Donk, pito w lese w aprann, ekoute, tande lòt, epi sèvi de eksperyans de lòt. Nou menm tou, defwa nan isit an Ayiti, nou gen yon kilti pa pataje movèz eksperyans yo. Lè w pataje movèz eksperyans yo, ou bay e chans pou genyen mwens neglijans. An menm tan tou dòk, Yonn lan bagay ke m vin wè, yo neglijan, le pli souvan, yi pa koute sa vwa enteryè. Paske toujou gon dyalòg enteryè. Gon vwa k pale avè w. Neglijan, se pa, se kèk fwa yi pa konnen, yi pa konnen non. Yi fin lage sa la, gon vwa k di mouche w pa ta dwe lage la, retounen. Li pa obeyi. M ka di sa rezime tout sa yo nou sot di a. Mèsi.
Paske gon vwa ki di w non, jan w fè l la li pa bon. Di a m ap rezime m kite l konsa. Gon vwa k pale avè w. Gon vwa k ap pale avè w kanmenm. Gon vwa k pale avè w.
Paske chak desizyon tou moun pran nan lavi, y a yon dyalòg enteryè. E sa k fè kèk fwa. Gen de fwa y fèt nan kèlke segond. Wi. Gen de fwa w di moun nan konsa, moun nan vin kote w, nan klinik epi gen tèl bagay kap pase ou di kisa ou di tèt ou moun nan gon bagay ke di tèt li wè gon vwa ki di wè ou fin banm di ou pa egzanp ou nan kay lala epi pandan ou nan kay lala gon bagay ou lage atè a. Epi men pandan w fin lage yo ap rale, epi gen yon vwa ki di ranmase l. Ranmase l. Men gen moun k ap koute vwa a, k ap di ranmase l. E sa k fè lè se espri byen an kandon w, w abitye avè l, l ap fini pa triyonfe. Vwala. E si w obeyi a la vwa, paske nòmalman gen movèz vwa k pale nan moun, gen bòn vwa k pale nan moun. Men si w obeyi a vwa pozitiv la, wap kòmanse fè bagay pi byen. E si w pa satisfè de sa w fè e pote atansyon a sa wap fè, enben wap chase ni medyokrite, ni parès, epi tou ou pap neglijan, e lè w neglijan ou pap ka rete nan yon travay kote ke gen prensip, kote gen sipèvizyon, paske yap rive revoke w, kote yap chache kalite, efikasite, menm etidyan nan inivèsite, gen moun ou wè ki pa gon laptop, men yo bat kò yo, yo al yon kote, yo peye pou tape, devwa yo byen prezante. Lè sa ou deja wè pèsonalite moun nan nan devwa ki bay la. Men gen moun tou wè se neglijan li ye menm non an pwofesè ki pa ekri byen. Donk ou wè se yon neglijan moun konsa ou pa pral bay travay. Donk sa vle di ke depi nan fwaye a moun yo Kòmanse ede timoun yo pou yo fè bagay ak swen, pou yo prete atansyon a sa y ap fè. Si yo pa fè l byen, fè yo refè l. Fè yo refè l. Avèk pasyans. Avèk pasyans.
Avèk dousè. Pou chèche la pèfeksyon.
Avèk amou.
Wi. Elèv vwa a pale nan ou, fè yon bagay ki mal, obeyi vwa a. Obeyi pou ou tande ou, pou ou aprann tande ou. Epi pou ou wè. Nòmalman lè a rive men nenpòt lè m ap ba yon temwayaj de nan sans sa. Fò w aprann tande vwa. Sa rezime tout sa w wè yo nan Bib la. Ok, enben, bon, n oblije kanpe la. Donk, n t ap pale de neglijans. Nou konnen neglijans, li enplike responsablite. Paske tout sa w fè ak neglijans, imajine yon pilòt ki neglijan. Responsablite, devwa ou. Imajine yon pilòt ki neglijan. Imajine yon kapitèn bato ki neglijan. Imajine yon chofè ki neglijan. Imajine yon pè de fami ki neglijan. Imajine yon pwofesè ki neglijan. Yon etidyan ki neglijan. Yon medsen ki neglijan. Yon polisye ki neglijan. Yon jij ki pa pote atansyon a tout dosye yo bay. Yon pè e mè de fami ki neglijan. Imajine konsekans yo.
Yon lidè, yon chèf k ap dirije nan politik, yon lidè ki gen responsablite politik, ki neglijan, ki pa fè bagay ak swen, enben imajine konsekans lan sou tout rès pèp la. Alò, se sa nou t ap di jodi a sou neglijans lan. Donk, ou ka toujou ekri nou nan 37 57 37 10.
Mph, 37 34 92 51. Wa di sa w panse paske jodi a nou pa t ka, nou pa an dirèk. Wè? Donk, lè n an dirèk, n ap di w nou an dirèk. Oke? Ou ka toujou pale avèk nou. Pale avèk nou. Tout moun nan yon sans ou yon lòt sibi de neglijans e nou tout tou

Fè bagay avèk byenveyans, avèk lanmou, avèk pridans, avèk konsantrasyon, fokis, avèk atansyon, dan zan bi de devalye sa w ap fè. Paske Bondye kreye latè e syèl an sis jou, chak jou li kreye, li evalye, li fè yon lòt. Chak jou li kreye, li evalye, li fè yon lòt. Donk, aprann fè sa, e lè sa a w ap. pafè. Yes devlope espri de sèvis nan. Ok a la pwochèn. Babay.